Kòm si ou panse Sandra t pral dirije ministè a, sa Assad ki pral dirije ministè a, Assad ki pral dirije l. Donk pa gen blag sou sa. Ou panse la se se Sandra, ti Sandra t pral dirije? Non monchè, se Assad ki chèf ministè a la. Tou limen, puiske l t ap jere ministè afè sosyal sou Privert, kounye a yo ba li ministè planifikasyon. Ministè plan, s on gwo ministè l ye wi. Planifikasyon wi son gwo ministè li ye wi. Ahh si ministè sa pat gwo ministè anpil premye minis yo patap janm dakò se yo menm ki te dirijel al mande Laurent Lamothe pa egzanp ki enpòtans ministè sa te gen pou li le ministère de la planification et de la coopération externe m kwè ke l ajoute ladanl Se gwo ministè li ye. Alò ou panse Sandra yo ta bay ministè sa fasil konsa? Ah pa fè sa. Sa vle di ke se pa se pa paske map diminye sou Sandra non. Men konesan la politik la politikayri ayisyèn se pa yon djòb yo bay Sandra konsa konsa. E Assad misye kache dèyè epi l voye Sandra. Bon son verite li ye. Eske n kapab jisteman ap kache men voye wòch. Mwen Assad di wi gen moun ki egri egri kont kisa? Se nòmal bon ayisyen ka egri. Paske se kòb taks ayisyen an wi kap peye nou. Se dola 50 dyaspora a kap peye nou donk ayisyen an gen dwa pou l egri wi. Ayisyen an egri se lòske li wè nou nan pòs de responsabilite alòske n pa ka bay rezilta eskonte. Se sa wi k fè n egri a e pa anyen non. Nou klè sou sa wi. E pa paske n egri paske Will jwenn djòb la nou pa bezwen djòb la. Se pa pou sa n egri non. Nou egri se paske jisteman yon moun ki gen yon pòs de responsabilite alòske li pa ka bay rezilta eskonte, nou oblije egri, nou fristre. Apre de sa bon kisa n genyen nou pa gen anyen, mwen menm map swiv Sandra Polimon, m wè m fon ti pòs pou li m wè moun vin kakaye anba l m okipe nou, nou pa konn tete. M rele Theriel Thelus, m grandè tèt an m jiskaprezan e yo tout konn sa e sak fè jiskaprezan gen anpil ki gen bon respè pou mwen paske yo konnen sa, yo konn sa. Sa di gon liy kem kenbe m pa janm brize liy nan m pa janm varye m rete mwen menm anpil m konn Sander plis pase yon kenzèn dane. Sandra m sot di n Tina Lorquet Nerline Valcourt Bertine e Marielle Tamirville dayè m di w mwen m pat konn Sandra se Annie Pay nou tout te konnen. Donk se sa bagay lan ye? Donk se ou menm si w fèk vin sou rezo gen bagay ou pap konnen? M kite sa. Donk nap swiv poun gade kisa Sandra pral pote kòm danda sa t di ke Se youn nan pi bon minis ki gen la a. Eben n ap swiv Assad, n ap swiv li tou. Bon, wè kounye a m pa janm branche gazèt la. Men m pral fè yon ti tan tanzantan pou m ka tande Assad menm. Hè! Pou m ka gade dimansyon odas Assad. M ap gade sa. M pral gade sa. E kounye a n pa ka plenyen? Bon, ou pa t janm ap plenyen non plis. Ou pa t janm ap plenyen. Kounye a ou nan pouvwa ou ap sou sa madanm ou. M swete ke peyi a ka omwen li menm, plizoumwen, Fon ti respire paske madanm ou bon apa madanm Assad genyen ministè planifikasyon nan menl tadi Sandra nonl parèt se sou fòm li ye men vrè minis la se Assad li ye fache ou non se TT k diw sa vrè minis la se Assad Volcy li ye epi pan Sandra l metel la ou konprann li metel la li la ebyen ou konnen 1 plis 1 egal 1 esa bib lan di nan jenèz jenèz 2 18 24

Dayè Sandra youn nan e youn nan eleman divizyon mwen avèk Asad wi. Li pap di w sa, men son verite l ye e yo tout konn sa. M kite sa tande. M kite sa. Pa vin poze m kesyon sou bagay moun isi. Pa poze m kesyon. Ann vanse, ann vanse. Ann gade sa k pase la. Li te bèl ti fanm vre wi lè l te pi jèn. Kounya l vin gwo bagay. Ou konn ap manje tout vye bagay san kontwòl Ayiti ak ak Asad. Ti rasi. Wan el te bel ti moun vre apa depi w gade l otre fwa ou santi ke gon vye rev ki ka pati nan bren an. El te bel ti black. Stephanie Smith bon m sezi depi yè ti dlo map bwè Stephanie Smith heheheh ayayay m pase wi m pase. Boss Ben! Ahh pelota grandèt wi apòte la! Ah ah ah pa fè sa monchè pelota plan bien sûr se plan privert par le truchement de Assad Volcy son ami li mete madanm ni pou vin jere pelota monchè m pat vle di ou fèm di sa m pat vle di se privè kap frape la depi w di privè w di Assad Ebyen pwiske Assad pa ka parèt antan ke li di bon li se jounalis li ye kounye a pa gen pwoblèm epi l voye Sandra. Sa di se Privè e kout sizo Privè ki la a wi, le retour de Privert. Sa di l pa ka voye Assad dirèk epi li bay madanm Assad pòs la. Se grandèt ou ye Pelota, ou wè klè wi papa. Men depi w wè Privè la ou wè Assad monchè. Kidonk se Assad k ap dirije. lap dirije pou privert. E sa m di w ayiti pa gen kenn kote li prale non. Ayiti sa w wè la monchè.